Hello hello hello mes amour koman nou ye koman nou ye se zanmi nou Irma ki parèt lakay nou avèk yon lòt videyo mwen swete ke nou te pase weekend nan trè trè trè byen e semèn nan ap komanse trè byen pou nou avèk gras de Dieu mwen kwè ke depi nou met bon Dieu devan tout va byen timoun tout va byen maten an mwen vini la avèk yon lòt ji poum prezante nou yon ji m pral fè maten an pou mwen bwè Mwen vle pataje ansanm avèk nou paske gen lòt moun ki te ka ki ka byen renmen fè menm bagay lan tou, yo fè l ki trè trè bon ki se vitamin A avèk C ki trè trè bon. M ap prezante nou avèk kisa m pral fè ji an. Mwen gen anana ki la, mwen gen oranj, mwen gen sweet potato dat min patat dous, mwen gen apple, mwen gen kawòt e mwen gen grip se avèk 1 2 3 4 5 6 kalite fwi sa yo mwen pral fè yon bon ji se sa fè mwen vini prezante nou so rete branche m pral kale sa pou m kale koupe sa pou m koupe epi m ap montre nou koman m pral fè l dakò mes amours Ok, jan nou kapab wè, mwen fin kale kawòt mwen, apòl. Rezen mwen avèk sweet potato an mòd moun yo patat dous epi nou kapab wè mwen gen oranj mwen e mwen gen anana mwen pral mete nan juicer mwen si nou ta wèm pa mete glove konnen ke Se mwen ki pwal brale. So se sak fè mwen itilize men mwen. Dakò. Kapab wè mwen mete kawòt. Mwen mete anana. Mwen pwal mete oranj la. Mwen pwal nan swit patat la. Patat dous la. Mwen ap reponn a poul la. Em fè plas pou rezen an. Se trè bon ti moun lè nou fè on ji pa nou. Hum, sou swit. Se trè trè bon. M pa pa mete, m pa pa mete dlo. Se senpleman fri. Nou ka pa bwè. Mwen gen kawòt, mwen gen oranj, mwen gen patat dous la, mwen gen apòl, mwen gen rezen, e mwen gen anana ki la dan. Se trè bon. Mwen pral blende pou nou ka pa bwè. Mwen pral fè yon ti bri nan tèt nou jan nou kapab wè. Sa pral gen bri. San anpil bri ap fè nan tèt nou, koute jan nou, ti ji an vrèman bèl. Jan nou kapab wè, ji an deja pwè, mwen pwè l vide l nan vè pou nou kapab wè jan l sòti dakò. Nou kapab wè jan ji an sòti, oh my God ti ji sa tonbe di l ap ba w bèl koulè ti moun. Mwen pral vide paske m pap brè anpil, mwen deja mete ice mwen, ou kapab wè. Oh humm m kapab wè se trè trè bon timoun te m fon ti dekorasyon m kapab wè se trè trè trè bon yon ji ki vrèman efikas ki vrèman bon timoun al eseye epi n ap di m sa ke nou panse chak maten nou bwè yon bon vè ji konsa k ap netwaye san nou ki vrèman bon pou kò a, lè ke nou fè on ji nou, so lè n al nan makèt, n achte on pakèt galon ji, yo di nou 100 pou 100 jus. Nou pa fin sur. Lè ke nou achte afè nou nou menm, epi nou mete on ji nou, se trè trè bon, wap kite l glase, humm. Se trè trè bon timoun. Rete konekte sou chanel la pou nou kapab wè pi bèl videyo de Irma. Mwen ap prepare pou nou map vini tou swit. Rete konekte nou konnen m renmen nou anpil e m kwè ke nou renmen m tou. Pataje pou yon lòt moun ki te ka ki ta byen renmen fè ti ji sa li trè trè bon. Rete konekte. Se te zanmi w Irma ki te avè w. Bye love you guys. Mwah mwah love you. Bye bye.